Nap salye w Mister Joe Pierre e byenveni lan Vitamin Spirituel e dat Vitamin Spirituel la se pou la premyè fwa mwen genyen w avèk mwen. Reveran Marcel Victor, map di w bonjou e map di tout lòt moun yo bonjou, bonswa, pase pa w gile ap tande nou e. M ap di se yon onè, se yon plezi pou mwen rantre nan vitamin espirityèl avèk ou. Djo Pyè se yon nèg ki te pran nesans li, ou konnen Ayisyen pa renmen di dat nesans yo, men lè nou wè dezyèm gè mondyal la t ap fini an, Se lè sa m te fèt nan devine. Epi men m te fèt nan yon ti kote ki rele Kòniyon, Granbwa, se nan tèt Chèn Dèmate, lè w pran Chèn Dèmate ki soti Monwi epi w pase nan Mirebalè, epi w kontinye nan mòn yo rele Mòn Twoudo, epi lè w frape fwontyè Repiblik Dominikèn nan avèk Ayiti, lè sa w jwenn yon kote ki rele Kòniyon. Men e papa m ki moun la, men manman m se moun Mirbalè. Se moun sa mwen ye, mwen fè tout etid mwen, malgre m te fèt nan Kòniyon, men m fè tout, m pase tout vi m nan Pòtoprens, pase m konn tande w ap pale de ba pep choz, m pa konn ki jan, ki lè w te, ki kote w te rankontre a ti neve m, Maklèn. Ebyen lè sa, lè w te rankontre avèk li a, m pa konn si m te Ayiti, si m pa t Ayiti. Men anpil moun isi lè yap fete fèt moun Bèlè yo konn mete m ladann tou pase yo di m se nèg Bèlè. An reyalite mwen rantre nan Bèlè a ant 6 e 7 an. M fè 14 zan douzyèm filo lise Petyon. Mwen rantre nan agwonomi e mwen fè kèk tan kòm yon agwonòm de tèren. E se te an 1971 mwen diplome, donk anpil moun konnen ke 2021 an sot fèn 50 an yon diplome agwonòm, te gen 2 agwonòm ki sot Ayiti ki vin bon mwen yon plak onè a merit. Mwen toujou pè pale de li paske apre 50 an, peyi an kraze epi nan agrikilti. Men kanmenm mwen kontinye. Donk, mwen kite Ayiti pou lapremyè fwa an 1977 kòm yon, sa yo rele yon graduate student, yon pòs inivèsitè, yon etidyan pòs inivèsitè. E mwen ale Oklahoma State University, la nou fè yon met yon Master of Science, nou fè yon Doctor's Degree nan edikasyon agrikòl e e devlopman riral nou eseye tounen ayiti sa pa bon pou nou nou repran avyon an nou tounen nouyòk nou pase miyami nou tounen ayiti ankò jodi a nou boston men lè nou vin nan boston nou eseye rantre nan ansèyman an Yo di m ke metriz metriz m te pran Oklahoma a pa t sifi. Ebyen, mwen tounen nan UMass, University of Massachusetts, mwen pran yon lòt metriz nan sa yo rele Science Teaching kòm yon pwofesè de syans. Donk, m pase prè de prèske ventan ap anseye biyoloji ak chimi nan ekòl nan lekòl piblik Boston yo. Jodi a, mwen se yon pwofesè retrete. E men, nan pakou mwen, mwen konnen agrikilti, mwen konsidere tèt mwen kòm yon nòmalyen nan edikasyon. Men youn nan bagay mwen renmen anpil, se syans ak filozofi, e youn nan branch syans ke m renmen se astwonomi. Pa egzanp, ann Ayiti, ki jan w ka konprann ansèyman antanke pwofesè, ansèyman ke nou te gen ann Ayiti, Nou menm, avèk ansèyman kounye a, ansanm, nou fè analoji tou ansanm avèk kilti ayisyèn nan kounye a la. Lan ki, ki, ki lekti ou fè de sa?
Li konplike. E anpil moun konn di ke Ayiti pa gen yon ansèyman Ayiti, lekòl nou yo pa bon. Mwen menm mwen pè di sa, paske mwen son pwodui di Lise Aleksann Petyon. Rantre nan Anfanten 2 soti nan Filozofi, m rantre nan Agonomi m fè katran e premye fwa m kite Ayiti an me 1977 mwen kite l kòm yon etidyan pòs inivèsitè mwen vin rantre dirèkteman nan yon pwogram metriz nan Oklahoma State University, e kote mwen antre nan Oklahoma State University ak wa mwen yo te menase m yo di m si m fè 3 se y ap mete m deyò m pa janm fonse se e avèk bi sèlman m fè e se avèk sa m te sot Ayiti a ke m fè li donk nou genyen lekòl an Ayiti nou gen konesans an Ayiti nous avons de grands Haïtiens nou gen nèg ki trè trè byen fòme Men Ayiti genyen, si w pèmèt mwen di l, li gen yon sòt de malediksyon dèyè li. Li gen yon sòt de malediksyon dèyè li. An menm tan, nou gen yon konesans, nou gen yon lekòl jodi a, nou gen yon ansèyman ann Ayiti jodi a, men ansèyman an, li pa teni kont de reyalite peyi a. Nou pa genyen sa yo rele yon politik piblik kote ke nou genyen de dirijan k ap. plase de objektif ke nou ta dwe atenn e ki ka e ki ki ta planifye sistèm edikasyon nou an an fonksyon de objektif de de devlopman. Se yon ti pe konplike kòm ou di kòm ou di ke ou ka envite m bò isi a enben yon lòt lè nan vini nan pale de e devlopman an Ayiti paske jodi a nou akize chen, chat, kochon, kabrit e eskize mwen blan Blan se vre blan enmerdan nou fè endepandans nou an 1804 e nou sanble yon pakèt nèg nwè kap fè dezòd pandan se tan gen se yon bagay ki konplike pandan se tan jodi a gon sèl espès imèn sou lètè men an 1804 pèsòn pa konn si gon sèl espès imèn yo konprann nèg nwè son espès blan son lòt espès yo konprann son bann senj ke nou ye e nou menm nou ba yo rezon nap jwe senj tou. pase ke nou youn ap manje lòt, nan nèg nwè youn ap manje lòt, pandan se tan milat ap goumen a nèg nwè sendomeng, sendomeng ap goumen a nèg nwè, pis pandan se tan an 1804 la nou ankò gen esklavaj nan premye peyi endepandan dèz amerik ki se lèzetazini, yo menm yo ankò nèg nwè ankò esklav yo ankò pa respekte li, se jis an 1862 nou pran endepantans an 1804, se jis an 1862 sou prezidan Fab Jefwa an Ayiti e prezidan Abraham Lincoln ke yo pral rekonèt endepantans dayiti. Se yon bagay konplike nèt. Pandansetan, nan men kolon an ke nou pran endepandans lan, Lafrans li pa gen respè pou nou non pli, epi tout lòt blan yo kontinye pa gen lespri pou, pa gen respè pou nou, epi nou menm nou kontinye ap fè senjri, nou kontinye ap fè makakri tou, paske jodi a, Rayichen di dan l blan, e mwen menm, Mwen kwè ke blan fè konplo poul kite Ayiti nan eta kel ye a, men li men blan li sèvi a nèg nwè. Avèk nou menm ankò pou l avèk nou.
Nèg la t gwo djòl, nèg la t gwo djòl je wouj parèy mwen, se avèk nou kel sèvi poul kraze peyi a. Sa sa se lapèn paske si wap gade Ayiti jodi a nan kondisyon kel ye a, yap pale de oligak petèt siwo arab yo ki ka petèt blan, yo kache pa dèyè, men ti zo, ti lapli, Ariel Henry, Jovenel Moïse, Yo tout se neg nwe ke we. Map pale avek yon zanmi yè atò m kwè n te isit la nap pale e kote ke map gade pandan w site non mesye sa yo m sonje ke gon kominote kretyèn an ayiti ko katolik ko potestan tout moun sa yo se lan menm panye yo ye kominote kretyèn an ayiti e yon kominote kretyèn kote ke bagay sa yo ap fèt. ou pa santi vrèman ke kominote kretyèn nan an jeneral, apati de ansèyman, de libète sa a ke Kris te vini, Kris te di, mwen menm, mwen vini pou m ba w verite, pou verite a fè nou lib. E olye nou lib, se antòtye n ap antòtye, ke l legliz katolik, ke l legliz potestan, yo pa travay liberatris, travay liberatè pou yo te fè a, pou yo fè jiska prezan yo pa fèl paske o nivo kilti lè lè pratikman gon verite depil antre lakay ou gon seri de bagay ou paka fè e sak fè gen de moun depi verite a antre lakay li kel vle kel pa vle l oblije fonksyone an fonksyon de verite a paske verite a paka li paka li paka toufel eske mwen menm map poze tèt mwen kesyon eske se verite sa ke pou ta fè nou lib la ke kel oligark ke nèg ki lan politik, ke moun ki lan tèt klèje yo, eske chak moun pa kenbe yon ti, yon segman, de la grande vérité, chak moun kenbe ti verite pa yo, epi ki kenbe peyi a konsa? Bèl kesyon.
Wap chache nan lèbib pou mwen ke mon pèp. Peri, faute de connaissance. Wi, sa se Laoze, Oze. Ebyen, nou abitye di sa. Ebyen, an Ayiti, nou chache konesans lan, men nou pa chache l pou n libere peyi a. Nou chache li pou n fè betiz pa nou. M pa konnen tout kote an Ayiti, e anpil moun k ap tande m la a, M pa konn ki kote, sa k te deja ap travay an Ayiti, m pa konn ki kote ki ap travay, men mwen menm, mwen te deja ap travay nan Damyen. Mwen diplome kòm agwonòm an 1771, mwen fè prè de setan kòm agwonòm teren nan peyi a, m ale tounen, m ale tounen, e dènyè fwa ke m te nan peyi a kòm agwonòm, mwen te manb de kabinè di minis de lagrikilti. M kòmanse avèk François Séverin ki è de la menm pwomosyon, nou sòm de la menm pwomosyon. E lè an 2008, e sa, 2008 misye fè yon strok, epi m kontinye avèk Johannes Gay. E se Damien ke m wè tout betiz ki genyen. M wè des agronòm, e nou, nous avons de grands agronomes à Damien. Nèg ki gen konsyans, ki konn kisa ke y ap defann, men nou gen anpil vagabon tou. Nou gen anpil vagabon, on dire nèg la li swadizan ke li fè etid segondè li, li fè inivèsite, men w ap tann lakay li ce que nous appelons une conscience humaine. Ou pa jwenn li lakay li. Paske pou kòb la lap fè nenpòte kwa. Li dilapide kòb la, l kraze li. E si ou menm, e se sak fè anpil moun mande m sak fè m pa an Ayiti. Ebyen chak fwa mwen kanpe mwen di ke li paka fèt konsa, se nan kont ke m tonbe. Bon sa se pwoblèm nan. Se nan kont mwen tonbe.
Se yon plezi pou mwen pale avèk ou antan ke yon Aderan simen l konsa, donk yon aman de la syans e ki pa nye prezans sa k rele prezans Bondye. Paske gen de moun lè y ap pale de la syans se kòm si Bondye a pa egziste. E youn lan bagay ke m renmen lakay ou tout pandan w ap pale ou genyen yon ponderasyon, ou gen yon moderasyon lan sa w ap di e ke ou pa kite pakèt konesans sa yo ke monte lan tèt ou E fòk ou toujou kenbe imilite ou. Donk, mwen menm, mwen di konsa ke le jou ke, paske Ayiti rive lan yon faz la kounye a la, pa gen lòt bagay ki pou sove li, fò lamen divin frape. Men pou lamen divin frape, se pa lan divizyon sa li ye, paske lè Bondye, lè Sentespri te desann sou tout moun, tout moun te dan sèl akò. Toutotan ke n pa ka gen yon grenn moun ki kapab mete tout moun d'un seul accord epi pou rele Bondye peyi Dayiti poko gon wout lap fè. Sa w di nan sa? Mwen dakò avèk ou men avan kite m kite m kite m retounen mwen mwen kwè ke nan sa ke w di a men kite m retounen sou e ko kozman konesans de Dye a e ke mwen menm si m di ke mwen son kwayan mwen kwè ke Dye egziste E si yon moun di ke li pa kwayan, li pa kwè ke Dye egziste non pli, li menm li pa ka pwouve l. Kite m ba w yon ti istwa. E nan Oklahoma State University, gen fwa de, gon fwa de etidyan iranyen rele mwen. Yo di, Hey Pierre! Eske Jezi se Bondye? Men imedyatman yo poze m kesyon an, mwen wè ki sa k nan lespri yo. Paske se mizilman ke yo ye, yo kwè Jezi se pwofèt, men yo pa kwè Jezi se Bondye. Mwen di, Ekoute mesye. Nou pozem kesyon an paske mwen nan an oksidan nou panse ke mwen kwè nan Jezi son kretyen kem ye koulye la si mal di nou li egziste nou pral pwouvem kel pa egziste men nou m paka pwouve nou sim paka pwouve nou kel egziste ke li se Dye nou menm non pli nou paka pwouvem kel pa Dye epi epi oblije poze epi bagay la li rete la donk nan nan domèn Dye pou mwen e jodia kote. Kote kretyen ke w pat kretyen, si w son sitwayen avize, w ap defann sa ki rele demokrasi. Ò nan tout gwo peyi ki gen demokrasi, yo di tout moun gen dwa adore Bondye jan yo vle. E menm ate a, li gen plas li e jodi a nou tèlman ale lwen, nou tolere omoseksyèl. Nou fè tout kalite bagay. Ok, donk pou moun ki kwè Nan Dye m respekte sa ki pa kwè yo. Men pou moun ki kwè yo, m panse ke si yo vle lapriyè pou sove Ayiti yo mèt lapriyè men fò yo chache plis konesans. Afè de chak fwa yon nèg fè nenpòt elemantè 1 elemantè 2 li pran yon bib ap regle afè pa li. Epi legliz pouse tankou djondjon nan tout lari, tout vil, tout ti pwovens an Ayiti. O pwen ke vin genyen yon sòt de enkonsyans ki devlope pase moun yo ap tann Jezi vini. Paske y ap tann Jezi vini, yo tolere tout dirijan ki vin fè tout radòt paske politik pa mele avèk pawòl Bondye. Mwen kwè se yon move bagay ke l ye. Mwen kwè ke lidè relijye yo M kwè legliz katolik ap fè efò sa nan sans sa. M kwè legliz episkopal ap fè l tou. M kwè anpil pwotestan ap fè l. Mwen kwè ke nou dwe fè yon revèy. Revèy la li dwe an menm tan espirityèl e entelektyèl. Sa se pwen de vi pa m. Non, definitivman m dakò avèk ou a san pou san paske bon si Bondye di w chache lakonesans donk sètadi ke e mwen tande m te tande yon pastè afriken ki te vin an Ayiti yo te dwe arete misye menm. Yo te voye chèche l Ayiti epi l fè konnen ke lan lan ane 2030 Ayiti ap premyè pwisans di mond. Kòmsi ou poko gen yon grenn moun ki ki aviyatè, ou poko gen gen ankenn konesans lan anyen epi lan 5, 6 an epi kounye a la ou pral premyè pwisans donk yon moun konsa vin di sa lan peyi a ou te dwe arete l paske se yon moun k ap kite peyi a lan lan lan twou. M pale Yo pa t dwe kite l men kontinye pale men. M prale pi lwen pase sa, paske anpil fwa m di gen anpil kòlèg agwonòm ki ta dwe al nan prizon, m panse gen anpil moun nan legliz tou k dwe al nan prizon. Se sa l ye.
Paul Kagame, pou l ka rive lan 20 tan la a pou l met peyi a kote l ye a la a, monte l monte l fèmen tout legliz pwotestan, toutotan w pa gen yon parèt a yon, yon papye, yon fòmasyon, ou pase yon egzamen, ou pa ka ouvè legliz. Bravo Paul Kagame men ann bat ann bat bravo pou depite Leogane nan tou ki di avan pou nèg antre nan paleman fòk li gen yon metriz.
Nan definitivman paske la ou pa ka lan venteyinyèm syèk epi pou moun nan paske l gen 2 vèsè biblik lan tèt li epi se ki e dwol Gen moun ki byen fòme, trè trè trè byen fòme, k ap vire moun ki fòme tou, ki swadizan fòme, k ap devye yo apati de Labib, k ap fè yo fè yon seri de bagay ki pa sa tou. Petèt Ariel Henry se youn.
Kontinye. Ou konprann?
Donk, sètadi ke nou bezwen vrèman, m ta ka di w, dayè se yon apwòch olistik pou n genyen de tout bagay sa yo. Ou pa ka di m. ou pa, ou gen lafwa, ou pa gen konesans, donk sètadi ke lè w fin gen lafwa a, Bondye kounye a gen dwa di w pou w fè tèl bagay, men si w pa gen konesans la pou w fè li, ki jan w pral fè l? Bon, mwen kwè tout mache ansanm, mwen kwè tout mache ansanm, yon lafwa solid Yon moun ki kwè nan yon bagay trè trè fò, li panse ke li gen konesans ladann tou. E se youn nan bagay ki fè mwen, mwen menm m pa di tèt mwen, m pa janm di tèt mwen ke mwen se yon filozòf oubyen m se yon pwofesè de filozofi paske m pale anpil de filozofi, men je me considère étudiant en philosophie. Donk, se yon etidyan an filozofi ke m ye e se nan sans sa a ke mwen konprann tout bagay sa yo e mwen menm mwen konprann ke Ke yon moun ap pale ke se nan domèn fizik la, ki se nan domèn metafizik la, fòk ou pridan a sa ke wap pale, fòk ou al dousman, men an menm tan fòk ou, si se dirijan ke w ye, fòk ou kapab demaske twonpè yo paske gen yon seri de moun, gen diferan kalite de moun. Gen moun kap fè bagay la se kòb ke l wè, l pa konprann anyen, men sèlman l wè kòb la l m'en fou. Gen moun ki konprann trè trè byen se mechan yo mechan. Se mechan yo mechan.
Konprann? Mwen konn yon kòlèg agwonòm nan Damyen, e yon jou misye di m, a, ou konprann ke m sot yon kote avèk yon doktora nan syans jenetik, e ke m ap vin pale de syans jenetik. Misye di m, men non monchè, sa pou peyi a fè a syans jenetik. Mwen, men monchè, NPHG fè yon revirman estratejik! Donk, li vin wè peyi a tèlman ap kraze, li kontante l defann ti kòb li, epi li m'en fous. Bon, kè kèk fwa moun nan konn rive nan yon sitiyasyon tou kote ke e nou kapab di lè l balanse a dwat li balanse a goch menm jan ou menm oblije se kite ou kite sa ou rantre pa bò isit li wè bon piske fò l viv lan peyi a donk li antre lan moul la e se sa ki pa bon lè chak moun ap antre lan moul lan antre lan moul lan konsa epi peyi a prale a la deriv. Pafwa e pa ou k rantre nou yo fòse ou fòse ou rantre wi. Wi, donk si ou pa vle antre se jete ou kite peyi a pa otreman ou ka mouri. Ya, yo fòse ou fòse ou wi paske ke mwen renmen bay istwa sa. Yo brile Damien gen 2 pati li gon lèl yo rele lèl nò li gon lèl sid yo te met dife nan lèl nò la epi usaid ranjel ba yo koulye la an 2004 yo vandalize lèl sid la yo kraze li koulye la pandan mwen tounen nan kabinè se vre mwen jwenn lèl sid la son kote ki vandalize se rat se fatra ke liye etc koulye la genlè te gen yon pwogram pou ameriken ranjel ba yo Epi yo fon komisyon ki pou anplwaye moun, ki pou anplwaye fim ki pou fin fè travay la. Yo mete non m nan komisyon an. Lè yo mete non m nan komisyon an, koulye la, gwo jou yo voye yon bann dokiman ban mwen pou m gade ki fim ki kalifye. Se vote m vote pou fim nan. M gade m wè gen yon fim ki gen douz zan sou teren an, li voye foto, li voye tout bèl bagay ke li te fè. Mwen vote pou li. Ebyen, pastè Marcel Victor, mwen fin vote pou fim sa a. Epi gwo jou, gwo, de jou apre, gwo jèn enjenyè ki vin chita devan biwo m ki di, a, Dòk la m vin kote w wi. Souri o lèv. Janti pase zanj gadyen. Epi m di misye sa k pase? Misye di a monchè w mal vote w paske nou tout nou vote yon sèl kote. Ou menm ou mal vote. Sa vle di ke m pa t gen dwa vote pou fim ke m vote a. M ta m ta di misye yon betiz. Men m di ou kwè misye pa vin ak kèk telefòn li peze yon bouton sèlman epi sa pèmèt ke yo yo chire kawoutchou Bogota m nan k deyò a. M di e menm lè yo fin chire kawoutchou Bogota èske m ap gen tan pou m rantre nan ayewopò Mayi Gate pou m vin jwenn pou m tounen vin jwenn fanmi m? M gade misye, mwen di, Misye, ou panse m mal vote? Ebyen, mete non m kote w vle a. Donk, pou mwen menm lè sa a, mwen santi ke m rantre nan koripsyon an kontre mwen menm. Ou konprann? Paske ke, pou fim ke yo vote a, se pa ke fim nan kalifye, se pwòp fim pa yo, se yo menm, se fason ke yo fè kòb yo. E nou pap rete sou sou nòt sa a donk ban mwen e an fonksyon de de Sijè nou? lakay de sijè a globalman nou ta renmen se ou k konkli m ta renmen w konkli pou nou menm e kisa w ta renmen pou nou menm kominote pandan n fin al nan ok nou pral nan tout linivè la tout bagay kisa w ta renmen pou kominote ayisyèn nan natirèlman e tout bagay Fòk gon kote l soti. Tout avansman, tout chanjman gen yon pwen de depa. Eske Boston, ouswa kominote ayisyèn nan Boston an, pa kapab pwen de depa sa, e si gen yon pwen de depa, ki kote pou n ta demare? Bon, ki kote pou n kontinye, paske nou demare lontan. Ebyen, e kontinye pou n kontinye, e pastè Victor, Marcel Victor. Se pou nou pran tèt nou pou nou poukisa ke ou envite m la jodi a se paske ou gen yon konsyans di byen fè lakay ou e gen lòt moun ki te kapab envite mwen donk an nou tout ki la ki kapab di yon mo pozitif an n met ansanm an n kontinye goumen men goumen an n ap goumen kont ayisyen parèy nou paske nou avon de mechan pami nou ki menm koulè avèk nou e fò nou goumen kont blan an tou. Se sa ke nou genyen pou n fè. Mentnan, nou te vin la pou astwonomi, pandan ke w t ap pale de Labib, ou t ap pale de Pawòl de Dye, men nou t ap pale de gran reyalizasyon syantifik sa ke nèg yo fè a. Men, James Webb Space Telescope fèk kòmanse voye dè imaj. Imaj ke l voye yo, se a 6,5 ane limyè ke yo ye, e li menm li vle rive jiska 13, jiska 13 milya. Ane limyè. Si Louis a 13 milya lap tou jwenn Bondye kote li ye a la, se dèyè Bondye li prale nan kwen a pòkèt pa li a.
M pa di ke l pa e men se ann di ke se Bondye k fè tout bagay sa yo. Ann di ke se Bondye k ap jere tout bagay sa yo. Ebyen se bagay Bondye ke nou dwe konnen donk plis n ap aprann bagay Bondye, E gon bagay ke nou pa al aprann, plis nou pa al aprann ke grandè linivè sa, yon linivè ki gen yon dyamèt ke jodi a yo estime a 93 ane, 93 milya ane limyè. Se plis ou pase laj de limyè. 93 milya ane limyè, sa ta di sa se, se lenfini ki devan nou an. Se letènite ki devan nou an. Donk mwen menm panse ke sajès ke nou dwe tire ladan, se ke Malgre Solèy la yon milyon fwa pli gwo pase Latè, e nou wè Latè se yon gwo planèt, men nou pa reprezante gran choz, se yon pousyè ke nou ye nan kosmos la, e antanke pousyè ke nou ye, an nou met tèt nou sou 2 zèpòl nou, an nou fè apèl a sajès nou, nou pa bezwen ap vòlè sa k pa pou nou, nou pa bezwen ap fè mechanste kont bagay ke nou pa konprann, an nou rele blan an nou pale a blan an nou di blan an tanpri ba nou yon chans. Ou konprann? E an nou mèt tèt ou ansanm, an nou bay peyi a yon chans pou timoun yo kontinye viv. Paske nou tout se ale nou prale. E m pa chonje, m kwè se Pap Pi Dous ki te di, e a koi sètil a lòm de gane linivè si l vient a pèd son àm? Donk ou bezwen gen tout linivè, tout richès, enpi se ale ou prale. Bay piti yo yon chans, mwen menm se pwendvi pa mwen. Ou konprann? Se pa paske m pa konn richès, se pa paske m pa konn lajan, men sa m bezwen ap fè tout bagay sa yo pou fè. Poukisa tout moun pa viv byen? Poukisa pou m byen, pou moun sa a pou se li k pou ap lave machin mwen, se li k pou ap netwaye soulye mwen? M pa bezwen sa. Li, m panse m ka byen si l byen, si l wo menm jan avèk mwen. Mwen kwè se sa pou n fè. Ann sispann vòlè, ann sispann gaspiye resous peyi a. Anpil fwa yo di tout moun rekonèt Ayiti sè le peyi le pli povr dè Amerik. Men gen moun ki di Ayiti son peyi rich. Non, on di se le peyi le pli pov, se le peyi le pli pov poutan peyi a li gen anpil resous. Li gen tout kalite resous men la premyè resous di peyi se son les humains, se moun, se popilasyon ayisyèn nan. Donk se resous sa a pou nou devlope e a pati de resous sa a devlope l moralman, sivikman, relijy, sirityèlman, fè l konn Bondye. Ba li syans, ba li tout bagay ke l genyen, e apati de li, li menm l ap pran tout lòt resous natirèl yo, ke se lò, ke se potwòl, ke se sòl agrikòl la ke nou genyen, ke se lapli, enpi n ap gen yon lòt peyi y ap respekte nou. Se pwendvi pa m. Mwen remèsye ou e se te yon plezi pou m te gen spesyal vitamin spirityèl sa a avèk zanmi nou, m ta ka di, Ann di menntòm nan syans. Ann di l li konsa pito. Donk, se te yon plezi. Se premyè fwa nou genyen l nan Vitamin Spirituel, yon emisyon toutafè espesyal. E n ap remèsye direksyon Tele Louange ki te byen, ki te welcome emisyon sa a tou, ki welcome envite ke nou te genyen an. E pou n pale bagay ki pou avanse nan peyi nou. E ankò yon fwa, E m pa kwè se dènyè dènyè fwa ke nou menm n ap genyen pou n genyen Joe N. Pierre pa bò isit. E nou menm tou ki gade emisyon sa a, pataje l, pataje li e de tèl sòt ke pou anpil moun ka tande emisyon sa a e yo kapab pran konsyans tou. E nou menm ansanm, nou te kapab fè yon lòt feso pou n wè si n ka chanje Ayiti. Lan rezo sosyo yo tèlman gen negativite k ap pase, men fò nou eseye konbat negativite sa a avèk pozitivite tou. Donk, si nou renmen emisyon sa a, n ka toujou rele lan 617 512 90 92 pou nou kontinye avèk dyalòg sa a avèk e eminan pwofesè ke n te gen avèk nou jodi a la, se Joe N. Pierre, e disi la mwen relage nou tout lan de pla men Papa Bondye. Èske ou ban m otorizasyon m di yon bagay nan yon minit? Oke. M fè 14 an Lise Petyon, gratis. M fè katran nan Fakilte Dagonomi, gratis. Donk m panse ke ti konesans ke m pataje avèk konpatriyòt ayisyen yo se yon pati nan sa ke peyi an te fè pou mwen, donk li gratis mwen fre. Amèn! Ke Bondye beni nou.